M pa fonksyone li.
Se kote ki gen lòd ak prensip m fonksyone vre. Dayè m se yon nèg ki gen lòd, prensip, disiplin, sajès, amou pou moun. Dayè mwen menm pou mwen, san moun m pa ka egziste paske m renmen tout moun nèt an jeneral. Ok.
Bon, e sa vle di Greg m ap pale avè l la se yon nèg ki sikile alèz, san pwoblèm, li regle biznis li, li vire, li regle tout biznis li san pwoblèm?
Donk.

M son ayisyen natif natal e mwen menm la polis an swa pa ka oze janm dil men lan kisa m te pa bon jamè moun ap kritike m yap di bagay bandi mouri bandi sesi bandi sela men kounya eske a bib lan men yo eske levanjil yap preche. E la, la grande question c'est ça. Ok.
Kòman w wè. Janm preche levanjil non. Greg, kòman w wè e nòmalman m pa ta sipoze poze kesyon sa non piske tout moun ap tande, nou sou eksperimante. Zafè peyi sa anvayi ak kidnaping, anvayi ak kidnaping. Èske bagay sa atire atansyon w? Li atire atansyon w? Sa w di tèt ou? Ou dakò e ba yon ti opinyon sou sa?

Yon tandans ok uhmm. Wè.
Premyè tandans m ka di w k ladan l pami pami pami pami lakèl jan fè pati. Uhmm. Se polisye ladan l. Kisa?
Repete mwen, polisye nan kidnaping tou? Wi.
Oh oh!
Se polisye k fè pifò kidnaping. Oh oh!
Polisye k pa polisye. Polisye e polisye kap fè sanblan yo polisye ki pa gen diyite ki pa gen onètete ou bliye si anndan akademi yo te yo te montre yo fòk yo gen onètete fò yo entèg ou konprann yo bliye tout sa yo wi chaje polisye la nan kidnaping.
Sa vle di Greg, sa vle di Greg, jan wap pale la, si, si, si lapolis la te baw pouvwa kòm polisye pou ou mete yon inite an plas ki tap reflechi sou kestyon e kidnaping, chache polisye, sa vle di ou tap jwenn polisye wi ki nan kidnaping.
DG, m pa ka ba w manti men, m gen yon pakèt enfòmasyon, menm lè mwen menm m se yon nèg ki toujou ret lakay mwen pa sòti, men m t ap di lapolis m dezole paske m pèdi twòp pwomosyon m, twòp zanmi m anndan lapolis, mwen m pa gen kouraj pou m fè lapolis ankò. E se sèl sa m t ap konn pou m di an, m t ap reponn paske gen zanmi m, egzanp Casanova, Richie, a bon multitude nèg m pèdi ki rann mwen tris dèfwa m konn santi m rayi tèt mwen m konn santi m regrèt m te nan lapolis epi moun yo pa menm konn enpòtans ou bon mwen yon tip de polisye tankou m m pa kwè lapolis gen kòb pou l ta peye m non mwen menm m pran komin m mete l sou do m mwen di bon. Je dirige cette commune mwen m di l mwen menm a bouch mwen e m pwouve travay mwen ladan l e kounye a tout moun ou tande k ap fè bèk fè k ap fè bagay bon èske yo ka pwouve m yon bagay m al defè non m pa janm site l anyen m pa janm nan anyen dwòl mwen m rete di w sa nan fanmi m sòti a m p ap fouti ka nan bagay dwòl a moun ou konprann m Somnè Julme
Greg e m pap kite w ale bon ou ban m pami tandans yo lapolis ladan men pou n kalme bagay la nèt men ban m yon dezyèm non ban m yon dezyèm non ban m yon dezyèm tandans paske m pa vle rete ak lapolis lan sèlman.
Se youn nan pyès Se youn nan pyès Ki jan m te ka di Pyès metrès Ki te ka genyen anndan kidnapin Wi Opozisyon tande m depi peyi a pa stab e lè yo deja konnen yo pa ka pran pouvwa atravè lèzeleksyon yo deja konn sa kounye a yo ap simen latwoublaj pou prezidan ka enstab. Epi kounya pou Nasyonzini ka di, monchè entèl ou ap dirije, ou ap sesi, ou ap sela, ou retire kò w. Se sa l ye. Tout sa w wè k ap fèt la yo la, li pa gen lòt rapò avèk ke opozisyon. Opozisyon k ap fè tout sa w wè k ap fèt yo la. E yo gen polisye k avè yo tou. Yo gen polisye chimè k avè yo k ap fè tout sa w wè yo. nan tout bagay sa yo. Mwen menm, on apèl on chyen on chyen, on cha on cha, on lou on lou. Sa vle di mwen menm m pa janm m pa janm nan pè pou m pou m di sa m konnen paske mwen menm mwen fò m pa kwè nan bay manti. Polisye se prensipal Se moun ki responsab kidnaping kap fèt anndan peyi sa la. Tèt chaje, tèt chaje. Non m klè, klè, klè, klè, klè.
Polisye, tande m chèf, polisye an afè avèk tout, tande m, yo detache ak tout gwo chèf, tout minis, tout bagay. Yap kite zam lan men yo. Nèg ki sekirite lan palman, zam ap dòmi lan men yo. Bon ou panse peyi sa ka janm bon la kounya? Mph eben dènye kesyon m ta pral poze w la se di m pral di w bon kòm ou di ou pa nan politik men sa w wè de avni peyi sa paske gon pakèt moun kap tande w la kisa w Okipasyon Okipasyon dwat Kisa?
M pa kwè okenn moun ka ranje peyi Dayiti Prezidan Jovenel ap detire avèk nèg yo men men li pa m pa kwè pou mwen menm m pa kwè li detire anpil vre men li pa bon non Okipasyon remèt pou yo remèt peyi a. Tande, bon, kijan w pral demantle? Tande, mwen menm m fè katran ap travay Pòtay Leyogàn. Katran, m fè dezan ap batay Anèl. Anèl tire sou yon Teryòs. Mwen, nou de te ladann. Mwen e ma responsab komisarya. Gen yon patwouy devan, devan Bisantnè a. Bon, kounye a la, mwen menm pou zam mwen nan men nèg sa yo, gen moun ki ka sou, sou, sou al pran zam sa yo nan men yo? Pa ki mwayen, pa ki fason. Banm tou di moun yo, banm tou di moun yo pandan w di sa, aprè m fin pale avèk Greg, yo mèt ret branche toujou, paske m pral fè yon analiz la, nèg yo gen de kòmand ke yo fè, m pral fè yo tande e nèg yo k ap planifye tout bagay, e ou mèt kontinye, moun yo mèt ret branche, wi, mèt kontinye. Eske w gen yon nimewo, Dòk? Humm. Ou gon numéro pou ba moun yo? Non m pral pran m pral pran non non non non non sa se aprè e sa se nan zòn e vilaj de Dye map desann nan gran ravin men pandan w pale de sa men m pral pran de twa apèl tou wi la paske fòm gade nan zòn nan tou e reyaksyon moun yo aprè yo fin tande w la sitou moun nan petyonvil e m pral gade m wè si tout sa w di la yo e kòman yo wè yo tou map pran w de twa apèl. E e m kap m kap bon bon mwen m gen lòt nimewo la pandan w sou nimewo sa m m pral gade m pral gade e sa k posib e men nou pral fini entèvyou an wi e fin di sa w tap di a non don ou di se se okipasyon w pa wè kòman yo pral demantle nèg ga avèk pil gwo zam yo w pa wè. M pa wè menm anndan ghetto w gen zam tande e e e e bakòp pòtay Leogane e li menm ki konn fè relèv. pou gran lavi nou. Sa vle di si m fin fè night, m fè night, m kòmanse a 5 è aprè midi, m fini a 8 è nan demen maten. Men kounye a lè polisye ki pral travay anlè gran ravin yo vini, se bakòp pòtay Leyogàn nan ki mennen yo anlè gran ravin. Mwen m konn mennen nèg yo anlè a, m konn jwenn nèg yo ak gwo manch long sou janm yo, men m pa ka pran yo. M ann inifòm, m ann inifòm.
Non komisa komisarya wap pale la ti lapli debake ladan li di nèg yo banm di nou gen madanm. Pako ti lapli an ti lapli an se sou se sou rezo sosyo m wè m wè yon foto yo voye men m pa konn si li menm li pale. Li di e polisye kla yo e mesye nou gen madanm nou gen pitit kite la ale ok. Yè m tande yo dezame nèg yo anlè a men wè si yo dezame nèg yo. yo byen fèt li zanmi. Epa si non oh oh yo menm di epa si non. Tandem Doc.
Paske nèg yo nèg yo twò mechan. Ou konn sak fèm di w nèg yo mechan? Si w se polisye si w di wap fè lapolis ou di wap fè lapolis m pa gen pwoblèm menm lè fòs nou li minim men si nap fon relèv nou parèt nan komisarya e komisarya Menm polisye kandal yo nou vin leve yo a nèg yo se lan twou yo yap sore lan twou yap gade nou anvan pou yo resi sòti. Tèlman yo pè. Pè kou sourit. Menm moun lan m konn nan sipèvizyon avèk yon ansyen responsab ki rele Filidò e misye k dèn e e misye k te dènye responsab mwen Pòtay Leyogàn. Filidò misye rele. M konn mwen m konn nan machin nan w te rios avè l nou de a Sa vle di nèg ki kwè nan mwen li konnen m ka batay e l wè batay mwen deja. Ma wè M4 nan men m, yon responsab ap kondi yon machin. Èske m ka goumen avèk tout nèg sa yo? Sa m pral ka fè la? E machin nan pran bal deja. Chèz m chita a, kousen m nan pran 2 bal nan do, nan do, nan do, pa dèyè tèt mwen, pandan m gentan desann machin nan. Ah monchè nèg yo mechan men ou paka parèt tou pou polisye tou kola yon komisarya ou wè nèg a zam oh mwen mande konkou banm konnen polisye yo pa responsab se se se se chèf ki nan dlo ki nan Trè dlo byen dous yo trè se byen yo menm ki responsab e e e gwo e chèf yo trè byen oh yap mare a kòd devan devan men e men devan. Trè byen.
Nan devren yo. Pandan pandan w pale de sou komisarya Pòtay Lewogàn nan e depi depi lendi swa kòm te gen kanaval m pa ka anonse anyen e avan bagay Gran Ravin nan fèt la m te kab gentan anonse l men ban m anonse sa non e gen gen gen genyen e E nèg vilaj de Dye yo e e e toro k rele izo a la l gon kòmand ki plase la lap tann yo pot materyèl yo ba yo e entansyon nèg yo nan dènye plan k gen la se pran e komisarya pòta leogàn nan se pran komisa pòta leogàn nan. Yo gen plan depi sou depi sou depi sou lè e anèl anèl anèl tuyad li.
Mwen. Sa se piti, piti, piti Tanel ki mouri an, m te konn wè l anndan Teyat Nasyonal. Paske pwen fiks lan se te devan teyat, men lè l fè midi, nou antre anndan n al manje, men piti a nou pa soti. Non, men, men, men, Adly se te chèf sekirite Teyat Nasyonal. Wi, misye te chèf sekirite teyat la. Kounye a la, akoz, akoz ke misye anndan. Sa vle di m konn wè avè l. M konn wè avè l men piti a toujou avè l e piti a k fè tout bagay pou li. Kounye a mwen menm m tou itilize piti a nou menm nan kwen Picton. M itilize misye pou m fè misye al achte manje pou nou. Epi malerezman frè m misye misye mouri ansanm avèk Adly. Men Adly. Kòm m te di w sa talè a, depi w nèg ou pa chèf w ap itilize zam, mwen menm m konsidere w kòm gang. Men, Adly, plizyè arestasyon l fè anndan vilaj Adly kòm edefen an, m pa pral pale twòp de li, men e misye k fè nou fè tout arestasyon anndan an.